Ou menm ki nan Onavil, Koray, Jerizalèm, Kanaran, Bon Repo e ozalantou, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou w konstwi kay ou. Avèk Le Plan de Dieu Matériaux de Construction, pwoblèm konstwi kay lan li rezoud. Li gen tout akseswa yo e li fè lokasyon tou. W ap jwenn Le Plan de Dieu Matériaux de Construction nan Onavil 18, pi wo Baryè Ble. Pou plis enfo, rele nan nimewo sa, 38 83 65 85, 38, 83, 65, 85. Nan Le Plan de Dieu Matériaux de Construction, w ap jwenn tout materyo yo a pri piyay. Kouri vini pou w kapab jwenn pa w la.

Bon gala. Angel, m konnen w pa vle wè m se vre, ou pa p tande m. Men, sèt fwa si, tande m, gen yon bagay enpòtan pou m di w. Kòman m pa vle wè w la cheri? Men m, ret pale avè m, m ap tande w cheri. Se vre, ou panse ke m te kite w pou yon lòt nèg, epoutan e pa sa ditou. M pa koupab ditou de sa k pase a. Tande banm di w, ou chwazi kite m pou yon lòt nèg, kòmsi ou pa menm di m anyen menm, apre m vin kote w plizyè fwa pou w pale ansanm avè m, ou pa janm vle di m anyen. Kounye a jodi a ou vini, ou annik di m ke ou pa koupab, pandansetan se nan bouch yon lòt moun m te tande l. Angel, kote w jwenn bagay sa w di a la? Ou gen prèv? Ann kite w pou yon lòt nèg, maten midi e swa m ap panse avè w m pa ka dòmi tèlman w manke m. Epi m gen lòt nèg? Kote m jwenn lòt nèg sa menm? Men se sa Fedora di m, Fedora bon zanmi w. E anplis ou te di l ankò ke kòmsi m pa gen lajan, se yon nèg a depo boun dam ke m ye, imedyatman ke w jwenn yon lòt nèg ki gen lajan, w ap kite m. Se sa ke w te di l. Epi l jis di m sa? Ann jele sa Fedora di w. E nan sa Pedro a di w la w kwè? Pou jan m te renmen w, ou panse m t ap janm kite w pou yon lòt nèg? Ebyen, si w wè relasyon mwen avè w kraze jounen jodi a e Pedro a koz tande, ou pa t konn sa m fè w konn sa. Sa w vle fè m konprann la? Kòmsi Fedora a bon zanmi w, kòmsi li bay manti sou ou? Angel, pou jan w konnen m te renmen w, pou m ta di Pedro a si m jwenn yon lòt nèg m ap kite w?
Euhh fedwa pap bay manti sa se youn e fedwa pap fèm bagay konsa non non negatif li pap fèl.
Pou janm te ye avèw ou panse m tap janm kitew pou lòt nèg. Lala pa dim ke tout sa wap dim yo la se jis se paske ou bezwen tounen ansanm avèm ou jis envante tout sa yo wap di yo ou fè konprann ke se fedora kap bay manti paske ou konnen sa ansanm avèl mye pa vre. E poutèt sa? Non.
M jis fè w konnen Pedro a te vle fè sa pou ka kraze relasyon nou an.
Kèt mesye! An Angel, mwen menm ou konnen, m t ap kite w pou yon lòt nèg. M te di Pedro a si m jwenn yon lòt nèg m ap kite w.
Wè si tout sa w di m yo se verite, wè Fedora, l ap jwenn ansanm avè m.

Men, sensèman, pandan m ansanm avèk Fedora tou, kòmsi chak jou se ou menm k ap pase nan tèt mwen. M pa t janm santi m alèz nan relasyon ansanm avèk Fedora. So, m toujou renmen ou. Kè m pou ou. M pa di w pa al chèche konnen, al chèche verite, men sa yon moman pou n tounen.
Vagabond tou cheri. Wè, m pral fè tout sa k depann de mwen pou m konnen si sa w di yo se verite. Wè si se verite l ye, Fedwa ap jwenn ansanm avè m. Pou jan m te alèz ansanm avè w, pou Fedwa ta kraze relasyon sa a, poutèt pou l ka renmen ansanm avè m? Non, m pral chèche konn verite a. E pou m byen di w,

Ou kwè son mesaj ke lala ap eseye ban mwen? Kè. Eske fedou ap fè sa vre? Bon de tout fason fòm al chèche konn plis sou bagay sa. M konn kiyès m pral jwenn. Wi m konn kiyès ki ka banm bon enfòmasyon sou sa.
Yo Dija sak gen la menm. Poze frè.
M pa wè nan street menm. M wè wap fè afè paw. A ou konnen min nèg oblije poze min. Deja, m fon sezisman la frè. Ki sezisman li la?
Yo, e pa madan Neïma te nan street m pat menm konn sa menm menn. E pantan mal pantan sou manzè menn. Taïna konn bagay sa wi menn. Chè, ou pa dim anyen, nap fè afè pa nou mesye. Yo, e Neïma ki te dim sa frè. Yo, ok mesye. Wè, wè madanm li vini kounya. Misye pral cho wi. Misye gintan cho baz. Paske li, lè m kwaze ansanm ak misye, l ap pale m de madanm li, o madanm li an te, m di madanm ou an te. Misye di m li cho avèk ti fanm nan menn. M di bagay sa yo pa konsène m menn, paske lè n t ap pale misye pou ti fanm sa, misye pa t vle tande nou frè. Yo, mwen m de je m la pou m gade yo papa, paske nou pale misye twòp. Ou wè nan kisa plimen lage misye? A sa e li menm frè mwen m pa jere dosye sa yo menn nèg a te gen kran pou l jere 2 fanm epi l met kran pandan madanm li konnen an tou pou l degaje l pou l konn kisa l ap fè avèk sa frè. Madan misye tèlman tchak frè. Vi tifi a ka pase mal wi menn. Fòk ou pale avèk misye. Yow misye gitan konn nan kisal t antre li gitan konn kijan madanm li ye e lòt ti fanm nan petèt Ki ka pa konn anyen de sa. Menm panse ti fanm nan pa ta konnen misye pa gen yon lòt fanm. E si mal di ti fanm nan sa lap rayim lap di yo wi m pa renmen nèg la pou li. Oh sa e tripotay li ye zanmi pa al fwe bouch ou nan bagay sa. Kite nèg la jere dosye fanm li fre. M pap antre nan game sa non frèm. Pa antre nan game sa menn.
Yo m te gentan pale misye menn m te di misye bagay de fanm sa lap metel nan cho menn. Nan mwen menm m gen dosye m pral regle la m pral jere yon lòt kolòn fre. Nan gentan pale fre. Yo pa andanje non ale non.
Mwen m poze m nan street wi frèm. Yeah.
O didine sa gen yon tris konsa? Ma gen nou.
Ou wè vizaj mwen ale? O didine ou pa gen anyen pou janm konnen yon feyton sa tap vin nan? Kòm ou wèm.
Pa konpran nou.
Mwen dezole. Enben ok, m pa gen. Ou pa se koman w ye? M anfòm e ou menm? M anfòm.
Hum!
Didi nou kwè w pa gen? Ou menm jan m konnen w ou pa ta gen konsa w ta rive la? Ah bon m di w m pa gen? Si m te gen yon bagay, ou panse m pa ta di w? Ah antouka Didi m pa kwè w pa gen anyen. Si w gen yon bagay di m, e pa zanmi w m ye? M pa gen anyen Lala. Ou panse si m te gen yon bagay, lè m te fin la m pa t ap, ou mande m m pa t ap di w sa? Humm m pa gen anyen ok. A, kòm ou di m kwè w, men m santi w gen yon pwoblèm wi. Pa enkyete w cheri, m pa gen anyen ok. Ok Didi, m ta swete sa. An palan, ou pa janm wè jenòm ou te renmen avè l la, Didi? M pa janm wè l non. Li gen lè resi reziye l atò. Humm, antouka Didi, m pa renmen sa w fè a, li pa bon non. A!
Sak fèt lal fèt nèt lala pa gen ka defèt ankò. E jenòm ou fèk renmen avèl la kòman sa ap mache. Tout bagay ok wi. Mwen ta swete sa, men sa w fè a pa bon. Ann kite sa lala, chak jou wap dim wap dim bagay sa pat bon li pat bon li pat bon ann bay sa vag. Humm ebyen ok.
Waww cheri ou te vrèman mankem wi. Pa plis ke mwen rii.
Ou pa menm montrem sa menm. Pa montre sa a cheri. Ah ou pa vrèman gen tan tou. Pandan se tan cheri m ta renmen konnen pandan m lòtbò a èske ou pa twonpem on jou.

Ou vle jis poze w kesyon an? A yon moun gen nan bò tripotay la? Non! Enben ou konn mari ou konn bobo cheri? Anh poukisa ou jis aji konsa tou lè m poze w kesyon an? Kijan m aji cheri? M mari ou byen poze avè w l ap pale avè w. Ok.
Ou wè sa? Ou wè foto sa? Sa e lè yo t ap pran plezi yo nan lari a. Sa e lè yo t ap al nan otèl anwo a. Ou wè ki otèl? Mh.

Yow menn si m di w e ou m tap chèche la ou ka panse manti, e lakay ou m ta pral la e menn? Ah monchè patron, bon ou lage m menn, m pa janm wè w menn. E pa lage monchè, ou konnen nèg gen aktivite menn, m pa twò, m pa twò nan lari menn. Menn sa k pase ou di w tap chèche m menn? Monchè, ban m di w, m gon enfòmasyon menn m bezwen konnen, so se ou menm sèlman k ka ban mwen. Anmède ou vin kote m, dayè m konn tout moun. Tande m.
Èske w sonje demwazèl m te renmen ansanm avè l la? Lala, ti dam wouj lan. M sonje, m sonje. Ebyen, demwazèl sa a menm, li te vin kite m. Men, dapre enfòmasyon ke m te jwenn, yo di m se pou yon nèg li kite m. So, pandan, kòmsi li vin jwenn nèg la, epi li kite m mwen menm. Men, m jis bezwen pou w konfime sa pou mwen menm. Kòman sa ye?
E ou menm, kòman w fè fèzè konsa? W'a di manman m ou te wè m avèk inifòm sou mwen pral nan pwogram, ou konnen m konn al nan pwogram? Ou te bezwen lajan ou pat ka mande l ou fini, paske manti pou w t al fè sou mwen? Gad figi manzè, m poste m la manzè ap vin gate san m la. W'a dènye manti ou fè sou mwen ankò? M'ap voye 2 dwèt mwen nan jou. San m konprann ou tande.
Oh, sa k pase menm? E bon bagay yo di w la e frè? Kòman sa bon bagay la?
Manzè gon patnè. Nèg afè bon, bèl machin, bèl kay. A misye lap vire. Jan w di m nan wi. Bon l kite w, li kite w, ou janm wè l? Ou kwè sa w di a menm? Manzè pa mache a pye zanmi. Kèt.

Kèt! Kras de moral misye ye menm. Menm de oblije pase. Mwen se te foun fwe ka avèm. Mwen fòm te fèl peyi sa. An tou ka. Ou lòt lè mwa mwa bay misye verite ya.
Sèk pase cheri? M salye w pa reponn. Cheri. Ah, ou ti poze. Se wap regle konsa ki fè map pale avè w pa ka reponn nan. Men non cheri ou pat konn konsa avè m. M salye w pa ka reponn. Sa w genyen? M jis pa sou san m, ou pa konn lè moun pa, ou pa konn pa sou san m? Pouki, an ou pa sou san m salye w pa ka reponn nan? M pa sou san m, m pa sou san m.
Oh Didine, sa w gen w lwen konsa? A kisa w panse konsa? M pa gen anyen non.
Nou tap pale nou pa pale ankò m stil poze m ap tann.
A non Didine, sèt fwa si m pa kwè w. Ou gon pwoblèm ou ka di m. E zanmi w m ye. M pa gen anyen Lala ok. M di w sa deja si m te gon bagay m ta di w sa. Kounye a Didine pou w pa gen anyen pou w lwe konsa?
Ou wè m lwe? Ou pa isit non Didine. Sa k fè w di sa? Ou vin la a ou trè poze, m pa konprann ou pou jan w anlè di di nou gon pwoblèm. Ebyen e pa tout jou non pou moun anlè. Se pa tout jou non pou kè w kontan. Jodi a gen dwa kè m kontan epi demen kè m pa kontan.
Antoulèka Didine m pa kwè w. E zanmi m ou ye poukisa w oblije ap sere m, poukisa w pa di m sa w genyen? Men, ou jis mete yon bagay nan panse w men pou otan se pa sa. Mwen menm m di w m pa gen anyen, si m te gen yon bagay m t ap di w. Men m pa konprann ou menm Didine, e pa konsa w konn abitye ye non. Ah ann kite sa tande pitit. An pasan, kòman bagay yo ye pou ou? Mwen menm pitit, soukous mwen ap janm fini?
Toujou nan bagay sa a toujou? Ah Didine!
Bagay sa a pa dous non. Pou wè w t avèk yon moun, kounye a li kite w li nan men yon lòt. Ah!
Si w pa chèche jere sa, ou pap janm sispann nan soufrans non. Pou kite bagay sa ap domine w toujou? Pou tande dat bagay sa a pase? Oh! E sa k fè m ap di w konsa, sa w fè jenòm nan pa bon wi.
Ebyen, si w pa eseye bliye tout sa k te pase yo, ou panse l ap bon pou ou? Ret la panse, panse. W ap wè w ap depafini. W a bezwen wè la? Angela byen pase avèk madanm li la. Ou menm menm w ap panse avè l. Gason.
Oh, Kimi wi. Alo? Alo?
Kòman w ye la madanm? M anfòm wi cheri, e ou menm? Mwen anfòm wi.
Bon m di w, m gen yon bagay m pral regle la, osito m fin regle l m ap pase kote w. Ebyen dakò, pa gen pwoblèm. Dakò.
Kimi, m pral vin la. O!
Kimi, m ap tou ale. M ap ka rete. O, sa w fè la?
Tann lè l vini w ale? Non!
M tou deja pa alèz ak Kimi malgre jou mwen la. Oh sa w fè konsa? Non.
M te kontan wè w wi Lala. Mwen menm tou wi.
Enben ok nan yon lòt fwa. Enben dakò.
Yo banm chita lakay ou menn.

Sa manzè a genyen? Yo, sa konn pase papa. Gen lè son demwazèl menn ki pran mari l. Kounya l bezwen yon moun ki gen zam menn. Men vre li menm ki pou pete tèt li a men pa l baz. Shitt menn.
Moun ou fè konfyans menn. Bon e bòs mwen wi menn. M konn abitye travay pou li wi menn. Shitt.
Yo ak ginen manzè ap peye m menn.
E moun lajan wi frè. M komanse rele l non papa. Manzè a pat la non menn li fèk vini frè. Sa vle di manzè vini a lajan wi.

Li pase nou lòt wout pou l pa kwaze avè m. M panse l ale, lè m vire gade m wè l tounen l pran wout nan l ale. An palan de sa pitit, m pa konprann Didine menm non. Didine vin la, Didine tankou yon moun, jan w konnen Didine anlè, li cho. Didine tankou yon moun poul ki malad wi. O, sa k pase l la menm? Yo kase fe l? A, m pa konnen. M wè l vin la, m wè l tou tris, m ap pale avè l, li byen lwen, tankou yon moun k ap panse. M pa konn sa k pase l. Men, li menm ki konnen sa l gen. Silva di, Kouman w fè konnen? E paske l pa vle tande lè m pale avè l wi, ki fè m ènmi avè l. Se yon zanmi m renmen anpil wi. Ou pa bezwen enkyete w non, m pral pale avè l wi pou m ka aranje tout bagay. M genlè pral fè bagay la yon lòt fason pou m ka pale avè l, pou m ka ramne l plis sou mwen. Paske m pa ta renmen pèdi non. Hum, genlè pito w fè sa vre wi, paske m pa renmen lè nou pa pale a non.
Sa vle di e pou tout bon mesye? Lala e pou yon lòt nèg li te kite m vre?

Mwen eseye bay misye yon bgy wi humm. Sa misye gen nan kòm la menn? Yow, te kwè m te di w pa rele m menn? Yow, bliye nimewo m, sa w fout gen nan mounda m la menn?
Oh oh. Ramsey fin pale l rakwoche nan figi m. Mesye! Abdel fout nèt wi mesye Abdel nan fè nwa nèt mesye. Mwen menm nèg la fin kenbe nan kòlèt m m pase bagay sa de kote m rele w kounye la. Ho! Se nan bon fè nwa wi. Fò m ouvri je misye kanmenm. M wè l pa pran telefòn mwen. M gen pou m deplase pou m al lakay misye. Ho! Map pale a Angel li pa menm kitem dil on mo, Tobe pale epil rakwoche nan figim, Angel chanje vre mesye ohh.
An palan de sa Kimi, demwazèl la pa janm rele w? Bon, jiska prezan m poko janm tande l non. Menm si l pa vini, m ap fon fason kanmenm pou n al kot Angel. Ah Kimi, si demwazèl la te la l t ap pi bon wi. Pale byen to tande pitit, pa gen verite k pa devwale. Humm Kimi, lè mwen te map panse a tout moman m te konn pase avèk Angel yo, bagay sa tèlman ban m pwoblèm. Pa enkyete w non, tout bagay ap aranje, m konnen w ap santi w konsa. Men ofiramezi w ap vin aranje tout bagay.
Ebyen, m espere sa Kimi, pase nan moman la bagay yo vrèman pa bon mwen. M pat poze w wi, depi w wè m di w, tout bagay ap regle. Ebyen dakò Kimi.
Sak genyen menm Aiden? Rose. Sa e jenòm nan sot ap pale m nan? Wi em se.
Sak pase menm kot bagay lan? Pat gen menm ba lala a e. Ebyen kòmanse rale non.
Pwoteje sa a pu wi. Pa gen pwoblèm non. Epi l trè frajil tou wi.

Yo, bagay sa yo pa konn nan jwèt non papa, e pa se yo menm ki fè m ba yo wi frè a. A de yo ba yo non papa. E vre. E lajan k ap fèt wi. Lajan k ap fèt.
Fò w pwoteje vi w tou wi bro. Bagay sa yo frajil menn. A m pa konnen.
Dèyè manzè vide lajan sou nou. E vre, anben ok. Manzè ba yo non papa. Ou gen lè pè menn. Pè menn.
Yo, manzè gen pou al fè yon gwo krim la wi menn. A m pa konnen anyen frè. Dèyè manzè ba nou lajan. Anben ok bro, n ap wè sa k ap fèt menn. N ap swiv.
Mwen salye yon.
Kèt. Lala te deja kite m pou yon nèg, so, byen ke m pa t kwè, m te toujou ap doute. Men kounye a m konn verite a. M konnen se pou yon lòt nèg li kite m. Antouka banm ret a Fedora m byen ke m te konn ap doute de li tou so avèl m rete banm ret li. Alo cheri kòman w ye? Hum bon m kapab di m te ka byen wi men ou konnen prezans ou pa bò kote m se sak fè m kapab di m pa byen m mal. Ya, m konn sa cheri. So, kilè wap vin la? O, evre? Enben ok cheri, degaje w, fè rapid pou w vini paske ou manke m. Ok, m bezwen w bò kote m. Enben ok bebe, map tann ou. Bye. Mwa.
Dakò cheri.

Fò m jwenn ansanm avè manzè Jida kan menm.
Yo, ou son piti ou tèlman pale tenten menn. Kòman sa? Kè w toujou kontan, gad yon nèg mesye, pito m te ou menm, nou wè m gen pwoblèm? Kouman ou pa konn ki pwoblèm mwen an? Ah mon cher men.
Gade men.
Gad sa kounye a lap admire foto Didi. Nou la nou vye foto Didi nou la ap admire men. Sa misye ye la? M paka gad foto yon moun men. Gade men kounye a m gentan fon fanm pou m gentan fin pale avèk fanm nan tout bagay gentan regle men. Kounye a fanm nan e mwen lap tann men kounye a yon se yon vye foto Didi men. Nou paka bay bagay sa vag men. Oh oh. Amen. Yo kèm pa kontan non men. M paka bliye fanm nan kounye a vre non. Ou paka bliye fanm nan. Ou paka bay fanm sa vag men. Fanm nan ap fè kabris pou ou bay fanm nan vag menn men kounya m gintan fon fanm pou ou e fanm nan e tann lap tann mwen menn pa janm vle di anyen menn kouman ou fè e konsa menn. Ah yo ann kite sa tou de frè bay vag menn. Pito bay vag pito bay vag a sa vre menn nou yo ap fon fanm pou ou menn ou la ap fè kapris menn. Kite sa non bay vag.
Badou bay vag. Bay vag frè.
Chet menn tann dat map tann ti manzè la m pa janm wèl pase non menn a gen lè pitom ale gen lè li pap pase la jodi an.